Medam di mesye la fami, apre chèf gang Chris la fin anonse kote l pral koupe elektrisite nan kapital peyi Dayiti ki se Pòtoprens, enben Chris la te soti nan silans li kote l te fè yon gwo deklarasyon, li te di me pou ki rezon ki fè ke l ap pral. koupe elektrisite nan lakou Pòtoprens. Se egzakteman nouvèl sa nou pote pou ou maten an. Nou pral fè w tande egzakteman chèf gang Krisla k ap pale, k ap fè gwo deklarasyon sa. Lòt bò, nou gen chèf revolisyonè a ki di sèt fwa si l ap mete tout pye l nan batay la. Chèf revolisyonè a byento pral enstale l nan kapital peyi Dayiti. Ebyen nouvèl sa a vrèman souke peyi a. Nou gen son, nou gen imaj. Nou pral pote plizyè estrè pou ou la, ou pral tande avèk pwòp zòrèy ou. N ap di w pa bliye abòne avèk chanèl la pou w kapab toujou rete enfòme de tout aktyalite k ap. pase nan peyi dayiti enben ann tande estrè sa nap tounen pou plis detay.
Guy Philippe avèk ekip li bay Fils-Aimé jiska 7 jwen poul kite tèt primati pa gen wout pa bwa puiske ebyen Fils-Aimé pap ka rete nan peyi a apre 7 jwen. Genyen tou Jeantel Joseph ki se chèf opozisyon pliryèl la anonse Fils-Aimé ap kite pouvwa a 7 jwen 2026 pa gen wout pa bwa e gen anpil konsekans ki pral rive la a si Fils-Aimé fè tèt di li pa retire kò l avan 7 jwen medam mesye ki pral vini la a ebyen nèg yo misye pa gen anpil tan devan l ebyen pou l kite primati prese prese san pèdi tan ebyen Jeantel Joseph li kore deklarasyon Guy Philippe la e li rejwenn tout ekip Guy Philippe la pou di, menm ke li pa fè pati nan gwoup mesye yo, men li menm li kanpe djanm sou deklarasyon sa a, apati apre 7 jwen, ebyen Fils-Aimé pa gen plas li, medam mesye nan tèt primati. E talè konsa m pral pase deklarasyon Jeantel Joseph, men avan tou genyen chèf gang Krisla Ebyen ki pran edh pou li nou kapab di ki achte edh avèk lajan kontan e nan moman nap pale la se Krisla ki direktè edh ebyen se miche kap fè sal vle se miche ki gen kontwòl kiyès poul bay kouran ou pa ebyen chèf gang Krisla ebyen se konfime ebyen miche pran kontwòl EDH ebyen kounya la EDH sou kontwòl gang krisla alò enfòmasyon konsènan krisla li menm ki pran edh pou li pèp la nan fènwa nan blakawout nan mizè nan fatra tris tris tris tris pou peyi dayiti ann ale enfòmasyon map tounen. Chèf gang nan te anonse l sou rezo yo e li pase a laksyon. kote ke genyen santral elektrik, santral 2 a ki twouve l nan Torland ke mesye yo menm yo genyen sou kontwòl yo. Dabò, ban m mande ou, se ki enpak dirèk sa pral genyen sou distribisyon kouran nan kapital la?
Bon, efektivman, enpak dirèk sa ap genyen e ke pa bliye ke. Santral Kafou 2 se yon santral nan moman ke nap eksplwate anviwon 5 megawat sou li. Nou genyen santral Ipawer ke nap eksplwate 30 megawat sa ke anviwon ke yon trantèn de megawat ke nou te genyen disponib pou zòn metwopolitèn nan. Men otomatikman Kafou 2 li nan men mesye ame yo e nap kapab toujou itilize. e eksplwate e santral e e-power wè avèk yon trantèn de megawat aktyèlman la nou gen 25 megawat ki disponib sou rezo a di kote santral e-power e se avèl ke nou gen plizyè sikwi anviwon yon 6 a 7 yon 8 sikwi yo konsa nou alimante kòm nou nan moman kote ke nou e m ta di jou e lè ke li kòmanse pli ta gen de sikwi kap Anpil moun kliyan kòmanse ap dòmi chak jou chaj la pi diminye nap kapab gen de twa lòt sikui nap kapab alimante anplis men sepandan men sepandan e ke mwen panse ke sa pa dwe rete la mwen rete kwè ke responsablite leta genyen pou l asime l paske nou te toujou konn di ke e santral sa yo santral kafou 1 santral kafou 2 santral kafou 3 se de enfrastrikti de gran anvèti ke yo ye, fòtil byen leta te toujou, nou te toujou konn ap mande l anviwon plis ke 1 an 2000 de sla, nou te toujou di pou leta e responsab leta yo pi wo nivo pou yo pran responsabilite yo pou yo sekirize, sekirize santral sa yo e pou e nenpòt kèl endividi e pa genyen nan tèt yo a nenpòt kèl moman yo konnen yo ka vini yo mete anplwaye DH. 2 kote epi pou yo di yo kanpe santral. Se domaj ke leta poko ka bay sekirite ak popilasyon e menm a enfrastrikti sa yo. Men an nou gade rapidman yon lòt kad figi, eske se menm senaryo a ki pral pase pou Pelig? Nou konnen Pelig, bon sètènman se pa bandi ki akapare l de li menm, men se yon gwoup sitwayen ki yo menm nan lide pou mande popi, e pou mande otorite yo sekirize popilasyon an, yo te pran desizyon, yo vandalize espas la. Eske nou pral jwenn yon santral 2 kote ke ki pap pral sèvi ankò? ki pral rete konsa oubyen mesye sa yo genyen moun ki kapab fè santral la mache pou alimante zòn yo bezwen an kouran elektrik?
Alò, kesyon an ma vin ti jan melanje. Pou santral Kafou, santral idwoelektrik Depeli, kòm ou di l vrèman, depi anviwon 11 mwa, e efektivman nou konn sa k pase, nan 17 jen k ap vin la pral fè 12 mwa, yon lane, depi santral idwoelektrik Debrelik li disfonksyonèl akoz de e popilasyon an vrèman ki te e kraze, demantibile plizyè pilòn, wè, men e ke nou menm nou te toujou ap tire sonèt dalam nan pou te gen de responsablite ki pou te pran tann dat sa a pou te gade nan kèl mezi kapab e vini avèk yon plan m ta ka di palyatif pou te kòmanse retabli m ta ka di, rekonstwi ou byen pilòn sa yo, men se pa sa ki fèt jiskaprezan, dikwete pandan n ap pale avè w la la. Men nou rete kwè ke Leta se yon fwa pou tout pou l ranmase karaktè l, pran responsabilite l, non sèlman pou bagay sa yo sispann, kòm ou t ap di, bay popilasyon an sekirite, men tou sa ke Leta gentan genyen deja. ki pou li, ki pou popilasyon an, fò ti byen leta ramase karaktè l, pran responsabilite l pou sispann jan de bagay sa yo anndan peyi a. Paske se yo menm ki pou, se pou, se pou nou re pou pèp ayisyen an re. Sa vle di se pou sèt sa tou, pèp ayisyen an li peye mesye sa yo nan leta a taks yo pou yo pran responsabilite pou yo sekirize tout byen leta genyen, tout, m ta di, sekirize, sekirite, sekirize pèp ayisyen an tou. Mwen kwè.
Piske n konnen, piske n konnen leta li absan pratikman nan yon pakèt kote, sitou nan Kafou, èske gang yo ka fè presyon sou anplwaye edh yo pou yo kontinye al travay men se sou lòd pa yo?
Bon, jiska prè, jiska prèv di kontrè, nou menm nou konn abitye gen de anplwaye ki konnen viktim yo konn kenbe yo, sekestre yo, yo konn kraze Verikil m yo, bat yo, men pou pandan n ap pale a la, sa pa fèt pou jodi a la, men nou rete kwè ke mesye ame yo, yo anndan, m ta ka di, y ap viv sitiyasyon sa k ap pase nan peyi a, malgre yo pou bokou ladan l, men sepandan, mwen m panse ke nou di, nou menm, anplwaye DH, nou pa vèmisèl nan soup la. M pa kwè ke mesye yo pral rive nan yon kote pou yo ta vin matirize anplwayè nou yo. Nou pa dakò sa ditou e nou pa kwè ke yo oblije fè sa. Kounye a mentnan se leta ki pou pran responsabilite l e n ap di tou anplwayè nou yo ki toujou la yo pral nan travay yo paske nou gen ajans de Kafou kòm ajans komèsyal de Kafou ki pou kontinye travay. Nou gen santral Kafou 1 anplwayè yo dispoze disponib pou y al travay men jan sitiyasyon sa a prezante a la èske yo pral ale lè yo rive yo jwenn 2 moun avèk zam nan men yo ke yo pap ka kontinye vakye, m ta di fè travay yo kòm sa dwa, paske se ta wòl leta, responsablite leta ki pou ta sekirize sit sa yo, ki pou pèmèt anplwaye yo kapab al travay e avèk tout kyetid yo. Men sepandan, sepandan, nou rete kwè ke nou menm, anplwaye yo, nou toujou dispoze, disponib pou nou vin fè travay nou, nou pa gen pwoblèm avèk kèlkeswa gwoup la, nou menm se. Jès nou, m ta di, pou yo ban nou pou nou travay, pou nou kapab desèvi, bay sèvis nou a popilasyon an. Sa vle di ke nou rete kwè ke nou menm, anplwaye yo ap toujou disponib e nou pa swete tou pou ankenn yon plim cheve nan tèt anplwaye yo sekwe nan sans kote ke yo menm yo pa vèmisèl nan soup la, se Leta ki pou pran responsabilite l. M panse ke moun k ap tande yo, mesye ame yo konn sa trè byen. N ape refèmen antrevi sa a Félix Pierre Michel e bon. Malerezman se yon bandi, se yon chèf gang ki genyen jan de revandikasyon sa ki mande plis kouran lakay li, sa ta dwe yon revandikasyon sitwayèn nòmal. Kite m mande w rapidman, èske pou mondyal la edh konte pratikman amelyore distribisyon kouran an nan kapital la sitou avèk sa ki fin pase a la, èske gen posibilite pou ke yo amelyore piske nou konnen Ayiti nan mondyal anpil moun ta swete gad match yo e gen match gen plis match ke avan E gen match kap fèt e nan aprè midi e nan maten e nan aswè donk eske gen posibilite pou ke gen yon meyè distribisyon de kouran, pwodiksyon de kouran nan kapital la sitou e pou mondyal la k pral vini la?
Efektivman gen yon plan e ke pa bliye ke e vrèman efektivman Ayiti nan mondyal, peyi a nan mondyal e ke tout moun ta swete anfèt wè gade match yo kòm ou di l e se pa sèlman nan santrevil n ta ka di zòn metwopolitèn nan, se tout 10 depatman jewografik peyi a e ke edh gen yon plan li fè pou plizyè zòn ke nou konstate, nou wè, paske gen yon plan e ke yo mete yo deja e prezante l a gouvèneman an, laprimati ki te mande plan sa a, ki genyen ladan l tou pou yo te gade, revize e ke a s ki atre avèk kesyon santral Pelig, ki sa k kapab fèt o nivo Ministè dè Finans e ke gen de bagay ke nou aprann ke ki ta sipoze kapab debloke. E bò kote Ministè de Finans pou kapab vini akonpanye edh nan plan ke yo te mande a edh genyen l tou li menm ki ta pèmèt aske 1 e ogmante an tèm de pwisans an tèm de an tèm denèji nan zòn vil de pwovens yo ou wè sa m di w nan kantite motè ke n genyen ki ki sa k te an pàn fè de reparasyon e ke e gen kabiran an tèm de apwovizyonman ki prevwa, èske w wè sa m di w, e ke ki ka pèmèt aske e nan zòn centre ville la, di zòn metropolitèn nan, e tou nan ville de pwovens yo. Pandan w di ville de pwovens yo, an kèlke segond, e ban m tou lonje dwèt sou santral Simon Bolivar ki Gonayiv, lakay mwen, èske gen posibilite, paske moun yo ap plenyen la, sa fè plizyè ane yo pa janm konn sa yo rele kouran an? Pou Gonayiv, te gen desizyon ke de travo ki te sipoze antreprann malerezman pa pou ajan sitiyasyon an e konplike pou wout la, sa vin fè ke travay sa yo yo pa e antann ta ka di pan anklanche pandan nap pale a la. Men pou Kap Ayisyen, e te gen de travo ki pou te fèt akoz de wout la toujou gen de materyèl ki pou te antre Kap Ayisyen ki pou te pèmèt ale fè yon revizyon o nivo de gwoup an o nivo Osemati yo kanpe men si tout fwa ke wout yo te kontinye ta kapab debloke travay sa yo avan koup di monn nan menm si nan randman sa ke nou ta sipoze bay edh ta sipoze bay yo pa sa men kanmenm ap gen yon posiblite kanmenm pou moun yo wè kouran menm jan pou lèkay menm jan pou lèkay di kote Kso Maturin gen de travay kap fèt. Pou Santral Boudè, gen travay k ap fèt. Moun Okay, m ta di depatman, m ta ka di pli prezeman vil Okay e Sen Matiwin, yo kapab, yo santi plizoumwen efò edh ap fè nan sans sa a pou kapab remedye a sitiyasyon an. Pou Miragwàn, gen de bagay ki an kou tou, epi akoz de wout la ki fè ke yo pa ale pli vit. M ta kapab di w nan sans sa a, si m vire pou Peti Gwav, gen de travo, gen planifikasyon ki pou fèt, gen de poto akoz de waf Ti Gwav la, lè machin yo ap soti sou waf la ki kase, boutalize yon ekip poto, gen de mizanplas k ap fèt pou poto rive Ti Gwav, pou anfèt e motè a tou te gen travay ki fèt ladan l, gen kabiyon ki te deja genyen pou Ti Gwav kapab fonksyone. Pou lè li rive pou gran pou gran nò la, kòm mwen te di w, Fò Libète gen miz an plas e pa gen man gen twop pwoblèm, sèlman nan gwo motè ki deja kapab mache e pou Sen Mak li menm se menm sitiyasyon an paske ou konnen twonson Sen Mak e Gonayiv yo sou menm sitiyasyon an egal se sa m kapab di w an gwo. Akayè, Akayè dènyèman la e pou fèt drapo a li deja gen bagay moun yo wè sa ki te pase Akayè gen ti bagay k ap fèt yo te wè kouran anpil lòt te jwenn Akayè jodi a.
E malgre ke sa n bezwen di pou n fini nèt, lojik la, kel de moun ki nan Kafou, se pa paske santral Kafou a l ap fonksyone se pou Kafou l ye. Edeyach gen yon posiblite lè l gen enèji a, santral la pwodui, li remèt la dispatchin a Mouvman Denèji Dèlma Tann To a, se an fonksyon de pwogramasyon nou, sa an fonksyon de chaj. Sikui a fonksyone. Kantite megawat ki disponib, nou alimante sikui a si tout fwa sikui a pa an defo. Sètadi ke nou abitye alimante Kafou e an oun dezèt twazèt tan kouran, menm si se chak de jou, chak twa jou, èske w wè? Sa vle di ke sa ki gen la a, se pa, edh pa gen anyen pou l wè ladan l si yon pwoblèm politik ki poze, edh ap fè tout sa l kapab nan menm oubyen sendika a nou konstate ki pou pèmèt efektivman e ke n kapab, e m ta ka di, bay popilasyon yon satisfaksyon avèk. Malgre ke 25 megawat poko te repare ki disponib la, n ap fè sa n kapab, mwen Edèch ap fè sa n kapab pou n ka alimante e 3 komin ki rele Tabar e e Dèlma e yon pati nan Pòtoprens lan. E Kafou tou benefisye ladan l. N ap kontinye e ban m pase deklarasyon Jean Tel Joseph e ben ki deja anonse E li menm ki pral pran Fizeme, sa Fizeme jwenn se pa l, ebyen si l rete nan tèt Privwa a, e apre 7 jwen sa l jwenn se pa l, ebyen pa gen wout pa bwa pou Fizeme. E Jantèl Jozèf ki se chèf opozisyon pligyèl la, li kore deklarasyon Gi Filip la, ebyen apati 7 jwen, ebyen Fizeme pa gen plas li nan tèt Primati. An ale, ban m pase deklarasyon Jantèl Jozèf, m ap tounen. Kòm nèg CPT yo se te machann pouvwa yo te ye, yo vann ou yon pòs. Ou fè tout tan sa ou pa remèt anyen. Men kounye a ou gen foli pou w met moun pa w prezidan, ou gen foli pou w mete, pou w nome moun pa w senatè ak depite. Sa k, sa k dè premye minis la se yon foli. E m ap di l sispann, nou menm onivo klas politik la nou p ap pran l e se sa k fè nou lanse mobilizasyon. Demen n ap devan l'OEA. Paske se sou blan misye konte. 6, 7, N ap kanpe goumen nan lari an jiskaske nou stope deriv sa a. Nou stope premye minis lan nou wè ki pèdi fren. Mèsi. Bon, nou tout konnen sa k pase a se yon skandal. M espere ke jiskaprezan se yon trak, men se pa vre. Nou tout konnen

Se 5 enstitisyon ki endepandan, kote ke pouvwa egzekitif la pa gen dwa pou l deside ladan l. Lè n ap tan gade sa yo di, pouvwa ke yo bay direktè jeneral sa ke yo vle nome a, donk definitivman, e yè mwen te di l e m ap redi l la, premye minis nan l pa bezwen pase pa 4 chemen, Li mèt fon arete, pran on arete, nome moun ke l vle met prezidan yo, nome moun ke l vle met depite, senatè, etc. Li pa bezwen pale de eleksyon. Ki jan w konprann on direktè jeneral yo ba l on pouvwa si pa egzanp pandan 3 reyinyon on konseye elektoral absan, direktè jeneral tou pwisan sa a gen dwa pou l ranplase l? CEP a, depi istwa li, li toujou genyen yon direktè egzekitif. Henri Namphy, ki te yon jeneral nan lame, li te rive òganize eleksyon, li pa t mete yon direktè jeneral. Donk mwen m panse dènye sa k pase la a se dènye kou ki pou touye koukou a. Premye minis lan pwouve tout moun ke l pran tout Ayisyen pou enbesil, li pran tout moun k ap fè politik pou makak, e peyi a vin kòmsi se byen manman l ak byen papa l. N ap di l detwonpe l, nou menm nan klas politik la nou p ap pran sa e n ap mande konseye elektoral yo met gason ak fanm sou yo. pou yo pa kite deriv sa a kontinye. Gen aktè ki kwè ke 7 jen ki vi kap vini la se ta dwe fen manda premye minis lan piske konstitisyon an di li ke minis la gen yon dire pou l dirije apre depa ou di mwens lè pa gen prezidan. Bon, te m esplike w, la se nan prensip tè lè pri ki kwayè prand lan ke premye minis lan pran. Nan pak kolonyal, ekskize m, nan pak yo fè a, kisa yo di nan pak la? Premye viza yo bay yo vize la konstitisyon de 1987. E la konstitisyon de 1987, li klè ke nan kad on tranzisyon, on pouvwa enterimè genyen antre 90 jou a 120 jou pou ke li delivre machandiz ke l gen pou l delivre a. Ebyen jodi a kisa n konstate? e le 7 jwen ap fè premye minis lan 120 jou sa li te gen kòm misyon pwoblèm ensekirite a pa adrese pwoblèm prekarite a pa adrese eleksyon pa ka fèt jis nan minit nap pale avè w la pa gen yon dekrè elektoral pa gen yon bidjè elektoral se nan goumen misye ye avèk konsèy elektoral la. Pou ke li met yon direktè jeneral, sètadi pou l kraze konsèy elektoral la. Donk, misye pase akote misyon l, apati de 7 jwen, misye gen yon grenn bagay li pral fè, jere lè zafè kourant. Se sa k fè nou zotre lè zaktè politik, nou sòm an konsètasyon pou ke 7 jwen an, li pa pase menm jan avèk 7 fevriye, avèk CPT yo, men pou ke nou ofri peyi a yon altènativ klè, pou n dote l don pouvwa bisefal ki gen kapasite pou retabli sekirite nan peyi a, pou òganize eleksyon, e pou met peyi a sou ray pou tout moun retounen lakay yo. Selon nou menm nan klas politik la, kisa k ta ka dètèt Premye Minis lan ki fè li anvizaje mete yon Direktè Jeneral? Bon, men sa k pase.
Mwen, pou mwen, pa gen anyen k dètèt Premye Minis lan. An nou di, depreferans, misye tonbe sou tèt. Em esplik ou. Se yon pouvwa ke ou jwenn, ke yo pote ba ou. M ap di nou, mwen, mwen se yon pwotestan. Dayè, mwen se ansyen manb komite jenès federasyon pwotestant. E, nan tout eleksyon federas, ki genyen anndan federasyon pwotestant, m toujou vote pou misyon mwen, ke m ladan l, ki se misyon dè zegliz batis lib. Foi Chrétienne d'Haïti e Alliance des Eglises Protestantes pour le Développement Intégral d'Haïti. De òganizasyon sa yo se de òganizasyon pwotestant ke m fè pati de yo. Donk la, prezans mwen nan asanble jeneral la, se pa aktè politik la k prezan, men se pwotestan k prezan jodi a nan asanble jeneral la kòm toujou ke m toujou prezan nan tout asanble, nan tout aktivite pwotestan yo. Menm si aktè politik la pa prezan, men aktè a konsyan de sa, okouran de sa k ap pase nan peyi a. Pa egzanp, dènye dekrè ki an sikilasyon, ki ta menm di se konsèy, se prezidan, alò se premye minis la ki ta mete l an sikilasyon. Kòman w reyaji pa rapò a sa? Ala e, ban m pase deklarasyon kòmandan Guy Philippe, kòmandan Guy Philippe ki voye dènye avètisman li bay Fizeme avèk tout ekip Guy Fizeme a. Ebyen si yo rete nan tèt primati a ebyen se se sa yo jwenn se pa yo ebyen paske Guy Philippe vrèman mobilize la. Ann ale deklarasyon kòmandan Guy Philippe n ap tounen. Jan yo panse yo fò a, nou kab pi fò ke yo, men fòk Ayisyen konn priyorite l. Amen. Fò n konn priyorite nou. Priyorite a jodi a pou n sove la Repiblik fòk nou gen yon gwoup ki gen zam. Fok nou gon 200 300 neg ekipe ame pou sove la repiblik. Si non yap kraze tout mouvman tout tantativ ke pep la ap fe pou sove la repiblik ou te di nou ta pral fe manifestasyon bo èpot ou pale depi an sotan yo bann gaz yo kraze l ou pale 7 fevriye nou te di ok m pral soti nou pral fon manifestasyon ou pale yo met 2 elikoptè sou tet mwen epi yo mete yon bato nou pa ka gouye nou pa ka fon anket e yo gen polis nasyonal la lame dayiti a yo gen gang nan. paske se yo kontrole tout gang yo pa gon nèg la k nan gang nan la repiblik kap travay pou ayiti tout se pou se se pou se pou se sistèm la se pou sistèm nan pou entènasyonal la oligak yo klas politik pouri e santi a donk yo met tout machin yo deyò epi yo anpeche tout mouvman popilè tout soulèvman popilè rive e sèl jan n kab konbat sa se pou n gen pwòp fòs nou. Se konsa sèlman nou kab konbat yo. M ap di sa depi 2 zan, men èske se priyorite li ye pou moun? Se yon gwo deklarasyon w fè la a wi, Senatè Guy Philippe. Nan pa gen lòt jann k ap sòti nan sa n ye la a kon revolisyon tout bon, reyèl. Men fòk nou sispann kapon. Fòk nou sispann kapon.
Tout nèg anvi sove Ayiti. Epi ou tande yo di w wi men m pa pral nan sa, m pa nan afè zam, paske si m al nan zam blan ap ban m kanè, blan ap ban m sanksyon, o m pa pral nan zam talè m pral pran prizon, o wi m pa nan bagay revolisyon, revolisyon blan pa renmen mo a, li pa renmen tèm nan. Peyi a pa pou blan.
Peyi a pa pou blan.
Wi men pa bliye kòman blan ye, blan li menm li pap janm parèt. Konsa, figi l konsa nou bon kounya m wè yo vin pi frekan yo parèt tèt yo nèt men kòman l ye yo gen tout radyo tradisyonèl yo nenpòt mezi yo pran la ou pral wè tout radyo vòlè visye Ayiti yo ap bay menm nouvèl la yo dyabolize w yo vin yo fè w tounen on bèt nwa yo bay manti menm lè yo konn manti a s on manti l ye wi men yo tèlman ap repete l nan tout stasyon tout radyo ke popilasyon an fini egzat yo vin met konfizyon. Inite pou n ta gen antre nou swadizan k renmen Ayiti pou n sove Ayiti a, nou pa k ap jwenn inite a paske yo fè ti chat konnen l ka prezidan, yo fè ti jak konnen Elik prezidan, yo fè ti jan konnen l deja prezidan, yo ba w yon seri de ti avantaj, yo di w ou deja la, n ap apiye w, ki fè ke kounye a ou menm ou panse, ou met nan tèt ou ke w kab jwe ak sistèm nan, ke w kab rive vin pran pouvwa a. E poutan se divizyon e konfizyon yap mennen pou nou pa met tèt nou ansanm pou nou libere Ayiti men si nou panse nou kab libere Ayiti pandan ke nou vle rete politikman kòrèk se tèt nou nap bay manti si nou panse nou kab libere Ayiti nan swiv sistèm sa a kote lap mennen nou tèt anba nan yon eleksyon pwograme yon eleksyon ki pap gen okenn enklizyon ladan l nou deja ap bay tèt nou manti si nou aksepte kèlkeswa nèg kal nan eleksyon la ou aksepte siyen e al nan eleksyon sou. Dekrè elektoral ki prepare la a konnen w vann Ayiti. Ou vann Ayiti, ou patisipe nan vann Ayiti paske ou pa kab aksepte ke pandan 10 an ou pa kab konteste okenn kontra. Kòmsi talè senatè Guy Philippe e Fils-Aimé t al nan eleksyon pou senatè nan lwès, li pa asiste tiraj, jodi a entènasyonal la ban nou l. Kòm m pa konn gouvènè oubyen premye minis oubyen prezidan m pa konn sa l ye a bon men li pa ka gouvènè ayiti pa yon eta asosye de yon lòt peyi yon gouvènè kache lap pran dekrè ou pa eli pa le pèp kòman fè li pou fizeme pa son vrè gouvènè paske li pa gen otorite pou l konvoke pèp la an senkomis pa egzanp pou òganize eleksyon li pa gen otorite sa li pa prezidan de la repiblik li pa kab fè sa misye fon pakèt bagay nonmen direktè jeneral se pa djòb li Misye nan ilegalite total.